Chak jou mesye dèfwa m anvi fè vyolans sou pwòp tèt mwen ou konn poukisa dèfwa ou gen yon vye machin nan men w dèfwa lè w al bay li yon kote machin nan vin tounen w abdenwèl dèch dach machin ou tounen w abdenwèl paske tout limyè limen nèt tout limyè limen nèt paske pa gen yon nèg k ap gen yon machin nan peyi dayiti pou l pa abdenwèl jan bagay la ye yon nèg sot nan prizon avè l yè donk devan sitiyasyon sa a w ap poze tèt ou kesyon. Mesye m poko janm wè yon peyi bay dirijan sangwen konsa non ke ekip sa yo kap dirije peyi a se premye fwa m wè peyi a ponn jan de san koutya sa yo wi mèt la serye ou bon map di w yon bagay map di w yon bagay m pral kite nou pale ou wè si m ta gen pouvwa m tap fè yon fouy sou mesye dam nan gouvènman yo fè yon fouy m tap kòmanse pa mesye yo m fè yo retire tenis yo retire chosèt yo. Poum fè yon 3 minit rete poum wè sak ki dega kap gen. Kman sa?
Poum wè konbyen poum wè kijan ki defile mouch. Kman yo fèt?
Pouske met la ekoute depi ou wè machin yon nèg ou wè soulye yon nèg ou pa bezwen mandel fèl wè slip li non. Ou pat wè depi tè a te bade anba a pantalon blan sou li a. Epa espre li te fè non. On tchaka l fin manje. Epi la l fon gwo pete, epi tchaka a vide.
Donk, m ap mande mwen, èske otorite sa yo konn met slip blan? Guerrier, peyi a santi mèt la. M ap mande si son giyon k sou peyi a. Si son devenn, bon m priye jis ase m bouke, m elas. Lè kote se pa pil fatra, podyab malere a fè anpil efò kouman anrede nèg CNE a ki nan tèt CNE a. Li konn pale politik tou wi. An gwo nèg gwo vwa wi.
E Kenton wi.
Kenton wi. M wè de tanzantan li fon CNE lakay ou. Li mèt fin retire l jodi an. Pi gari yo poko pase lè yo fèk retire yon fatra. Malgre vit machin ou moute pi sant lan anvi endispoze w. Mesye pou mesye yo kite fen dane pase yo pa pentire yon ti kay nan blòk Area palè a pou kèk grenn malere. M ta anvi fon fouy sou mesye sa yo m ta pral 3 kote. Si yo met chemizèt, m t ap verifye èske se chemizèt blan. Epi m t ap fè yo vire lanvè a pou mwen pou m jete yon koudèy. Si yo mete slip, si e slip blan, m t ap mande yo rann mwen sèvis, vire l pou mwen. M t ap gade kole chemiz nèg yo. Map entèrese tou pou m ta fon 3 minit bò anba zèsèl mesye yo pou m wè kisa kap degaje paske m poko janm wè otorite sangwen nan eta sa e m ta prale nan medam yo ayayay. N ap verifye eske se soutyen nwa sèlman yo mete. Men si yo mete soutyen lòt koulè m ta fè yo vire, vire pou mwen pou m wè anba, anba a, lanvè a. E m t ap mande yon moun verifye fouk! Ki te rès la? Ki te rès la? Paske si yon nèg salòp, li gen chans pou madanm li salòp. Mesye mwen menm, Leogane de san. Poum domi non chanm depi m pa m pa pran spray la sou tèt oh kabann nan poum spray chanm nan m pap ka domi mwen ta renmen wè ki chanm otorite m yo ap domi kek bagay m gen kiryozite m ta renmen konnen. Pou nèg yo pa gon sansibilite pou lè imaj sa yo pral fè le tour sou rejim yo pou l pa revòlte konsyans yo. Nèg yo pa gen okenn nostalji de la jèn. Nou kite yon peyi santi nan eta sa, nou kite yon pèp santi konsa, nou kite yon peyi ap depafini konsa Epi nou nou met linèt nwa nou nou bare zye nou mesye manvi manvi wè chosèt nou manvi verifye manvi verifye manvi verifye malerezman mpa gen mpa gen otorite poum ta fon fouy sou nou humm
nou pale mesye dam.